Lig dè chanpyon match chòk Bayern Munich Paris Saint Germain ou ankò Paris Saint Germain Bayern Munich e se match ke anpil moun ap retann ekip Paris Saint Germain an ki nan moman difisil kote li genyen 2 e nan kad li yo ki ensèten se Kylian Mbappé e Lionel Andrés Messi men Messi kapab jwe e match sa li ka kòmanse kòm titulè e Kylian Mbappé pa gen twòp garanti lap kòmanse lap titulè Dayè, Mbappé ki te menm anonse fòfè pou match sa, se yè misye reprann antrènman ebyen ekip Paris Saint Germain an ki pa byen ki pa twò kòrèk avan match sila paske rezilta yo pa konvenkan. Pari ki gen difikilte pou l bat Toulouse menm si te genyen l, Pari ki te bat Toulouse 2 gòl a 1, Pari ki gen difikilte. e poul jwe kont Monaco, Monaco bat li 3 gòl a 1. La ankò, Paris te prive de 7 nan 4 bi yo, pat kòmanse match lan. Paris Saint-Germain pèdi nan Koup de Frans lan kont Marseille 2 gòl a 1, Paris li nan 8èm de final. Ebyen, pa rapò avèk rezilta sa yo, ebyen pou anpil moun, Paris Saint-Germain pa a byen vini nan Paris k pa byen vini nan 8 tièm de final lig dè chanpyon an kont yon ekip munikwaz ki se yon tenò nan lig dè chanpyon ebyen ekip Paris Saint Germain an ki gen gwo pwoblèm men lè sin raple Paris Saint Germain te e elimine ekip Bayern Munich lan sezon 2020-2021 apre ke Bayern te chanpyon sou li nan Lig dè Chanpyon an an 2020. Ekip sa yo ki pa rankontre twòp fwa nan Lig dè Chanpyon, se 6 match, 4 viktwa pou Bayern Munich, 2 viktwa pou Paris Saint-Germain. Daprè medya fransè yo, ekip Paris Saint-Germain an ta dwe. Daprè medya fransè yo, Paris Saint-Germain ta dwe jwe nan yon 4-4-2 pla, yon 4-4-2 klasik avèk Donnarumma nan kan an, Nan defans, Sergio Ramos, Marquinhos, agoch Nuno Mendes, adwat Achraf Hakimi, 2 milit tèren defansif yo ankò 2 milit tèren kap genyen pou elabore jwèt lan ki nan plis nan travay rekiperasyon an, Verratti ak Vitinha an doub pivo, demi ofansif dwa Zaï Warren Emery misye ki ta dwe la Warren Zaï Emery e jèn fransè sa ki ta dwe jwe misye genyen e misye gen 18 an Warren Emery an e misye ki ta dwe jwe pou ekip Paris Saint-Germain an e pi e genyen genyen apre Warren Zaïre Emery genyen tou jwè foutbòl sa Carlos Soler ki ta dwe titulè epi an atak lan se ta dwe Neymar e Lionel Andrés Messi Mbappé kap demare sou ban an misye ki la woy Zaïre Warren Emery an misye gen 16 an sèlman misye gen 16 an Warren Zaïre Emery e se 16 an blan an di ke misye genyen misye fèt 8 mars 2006 eben lap genyen pou lo jwe nan mitan tèren an yo anonse misye kòm titulè e se yon jwè ki e li menm e pa twò e koni, bon son jèn 16 an e men misye genyen 2 de bòn prestasyon a Paris Saint Germain. Sonje kont ekip OOM nan misye te fè yon rantre e satisfezan, li make gòl nan chanpyona a kont Toulouse, li te bitè kont ekip Monegas lan wikèn pase an, wikèn ekoule an, se rare jwè ki tap jwe byen.

Li pral depan de ki dispoditif ke Bayern pral pran pou n konn koman Paris ap alèz. Men 4-4-2 an, l ap pèmèt aske Paris genyen yon metriz de balon an. Avèk Messi k ap retounen ou ankò Neymar k ap retounen, n konnen Carlos Soler li se yon jwè ki genyen kapasite bitè. Hakimi tou se yon defansè bitè, yon lateral. e eske misye ap gen yon sèten libète, depandaman de ki ekip kap gen balon an, e pozisyon balon an lap trè enpòtan, e si tout fwa ke Bayern Munich ta gen pozisyon balon an, yon kote li te kapab bon pou Paris Saint Germain. Paske Bayern Munich ke moun ap pale an, son bèl ekip, pa gen pwoblèm. Men ekip Nagelsmann, defansivman pa fò. Se ofansivman ke l bon, lè batay taktik lan sere, Bayern pa kapab eksplwate atou ofansif li yo, ebyen ekip Paris Saint Germain an kapab pwofite de sa. M kwè ke nan mitan tèren an, se la k pral gon gwo batay, Paris Saint Germain dwe goumen anpil pou ke li fè batay lan ak ekip ak ekip Bayern Munich la. Mwen menm Christophe Galtier, msye gen anpil bagay pou l pwouve toujou. Son antrenè ki abitye antrene ti ekip, li pa fè siksè an Ewòp avèk yo. Bon, ou pa ka mande pou l fè siksè ak Lille an Ewòp. E dayè, lè l fin chanpyon ak Lille lan, l kite ekip lan. Christophe Galtier ki son antrenè ki ki li menm kapab mennen yon bon kolektif. Misye kwè nan kolektif, dayè jan l pral jwe an 4 4 2 an, se sistèm ke l renmen menm, 4 4 2, li pral mande avèk jwè parizyen yo pou yo mete an evidans taktik ke Christophe Galtier li pral anplwaye. Gen yon moun ki trè enpòtan pou mwen nan match sa, jiska 2 Byen avan ke m pale de defans lan, paske defans lan si l pa byen alinye, li ap difisil pou Paris ta gen. Youn nan avantaj ke Paris genyen, se ke Paris Saint-Germain ap lakay li. Nan Parc des Princes lan, genyen kelke bon souveni. Sezon 2020-2021 an, Paris te bat Bayern Munich nan Parc des Princes lan 3 gòl a 2. Sezon

Se te yon deplasman ta pral bay nan Allianz Arena, men lakay li, li te pèdi 1 0 nan Parc des Princes lan. Men Paris Saint Germain e dwe konte sou yon bon Neymar. Neymar e misye fè deklarasyon li avan match sa, li di ke objektif Paris Saint Germain se Ligue des Champions. An 2017, se pou sa yo te rekrite misye, li te di objektif lan pa lòt ke Ligue des Champions. Se sa, Ebyen, lè Neymar pale, youn nan jwè ke Paris, daprè lèzondi, daprè laprès, ta sou wout pou separe ansanm avèk jwè sa, ebyen misye pale, misye di objektif lan se Lig dè Chanpyon. Sa vle di ke Neymar motive pou match lan. Nan weekend lan, Neymar te pran wòl patwon l, menm si l te fè l avèk awogans, li te manke politès. Neymar ki te kritike Vitinha ak Hugo Ekitike, l di nou pap jwe pou ekip lan. Misye te trè sevè kont jwè sa yo e l te menm pale a Marquinhos ki pat pran responsabilite nan defans lan. Ebyen, entèvansyon sa Neymar fè pandan weekend lan, li kapab ede Paris Saint Germain. Paske Paris lèl elimine premye moun yo wè se Neymar apresa kòm Messi la yo wè Messi ebyen si Neymar li la lap jwe pou ekip la li konn bay pas men li pa make gòl yo yo pa fè efò misye ki kòmanse pale kounya li kòmanse di mesye fòk nou pran responsabilite nou paske lè ekip la elimine premye moun yo wè se mwen misye te pale trè sevè ak Marquinhos Men jodi an Neymar ki di objektif Paris Saint Germain se ranpòte Lig dè Chanpyon an depi ekip lan li disipline, y op travay di, y op ranpòte match sila. Yon bon Messi ap itil Paris Saint Germain paske Messi son jwè ki gon talan ekstraòdinè, ki gon vizyon, e eksant vizyon, Messi ki jwèt lan trè byen, avèk Messi ki pral kapab retounen e vin patisipe nan elaborasyon jwèt lan, e si Paris kapab bay Messi balon an pi pre kan an, bay Messi balon an nan 30 dènye mèt yo, li kapab fè mal ak ekip Bayern Munich lan. Dotanplis ke Bayern Munich se yon ekip ki jwe trè wo, Avèk yon defans wo, nou wè Bayern kòmanse ap prepare pou Paris pou l te jwe a 3 defans. Avèk yon defans ki wo, kapasite pas Messi ak Neymar kapab fè ekip Bayern Munich lan anpil mal e Messi genyen yon revanch, li gen yon vanjans pou l pran kont ekip Bayern Munich lan

Le 2013, li pran 7 zero kont Bayern, li sot pran 8 de an 2020. E Messi, le Messi gen revanch pou l pran, li kapab fon gwo match, li souvan jwe byen. Messi ki pral, ki ta dwe trè determinan pou ekip Paris an, Menm si Messi pap a 100 pou 100. Na pral tann e kòman Messi pral jwe. Epi prezans Sergio Ramos nan defans la kapab itil ekip Paris Saint Germain an. Ramos li pa genyen menm agresivite an, li pa gen menm kondisyon fizik lan. Men son jwè eksperimante k abitye a gwo konba e l konnen ekip Bayern Munich lan trè byen. Ramos abitye make gòl kont Bayern Munich ak Real Madrid. Ebyen nan jeux long yo, kònè yo, misye ap itil ekip Bayern Munich lan, ekip Paris Saint-Germain an, lap itil ekip sa sou kout pye arete. Ramos ta dwe jwe yon gwo match, ta dwe pran lidèchip li poul plase defans ekip Men, ki pwoblèm ke Paris kapab genyen? Paris dwe fè yon bon match sou le plan defansif paske Bayern Munich se yon ekip trè ofansiv. Se yon ekip ki E mache balon anpil, li gen plizyè bitè, Jamal Musiala, li genyen Thomas Muller, yon eksperimante ki gen yon bon sans pas, li genyen tou Kingsley Coman, dayè misye te make gòl kont Paris Saint-Germain nan final Lig dè Chanpyon an an 2020, e son jwè ke e Paris pa gen bon souvni avèk li e misye tou ki se ansyen jwè Paris Saint Germain genyen e Leroy Sané ki kòmanse jwenn mak li misye kòmanse ap make gòl nou pa ka bliye Eric Martin Choupo-Moting ansyen jwè Paris Saint Germain pral jwe e kont ansyen ekip li Lè jwè a vle konnen san ekip li yo motive, ebyen Bayern Munich dwe fè anpil atansyon avèk e ankò Paris dwe fè anpil atansyon avèk jwè foutbòl sa ki li menm kap fè yon bon sezon ak ekip Bayern Munich la. Bayern Munich ale rapid, Paris Saint Germain ta dwe byen regwoupe, ta dwe gen yon senbyoz, ta dwe genyen yon espri konbatan paske kont Bayern kal rapid sitou koulwa yo se la ke Bayern Munich li pi alèz Hakimi ak Nuno Mendes dwe trè disipline 2 demi ofansif yo dwe retounen vin patisipe aktivman nan travay de rekiperasyon an, se sa k fè prezans on moun tankou Carlos Soler la trè enpòtan paske misye kapab fè mil tèren bòks sou bòks lan e li kapab jwe kòm milye ofansif, sa vle di misye ap fè doub travay lan, l ap itil ekip Bayern, l ap itil ekip Paris Saint-Germain. M pa konnen nan ki nivo Emery Warren l ap rive nan match lan, E konsa tou ou kapab wè coach lan li jwe avèk avèk Fabian Ruiz, misye pat twò an sante tou. Ebyen Paris Saint Germain tap bezwen fè pressing nan wo a pa moman, prese Bayern Munich, anpeche l sòti, nou tap gade Bayern nan chanpyona souvan genyen ezitasyon nan sòti bal yo, movèz pas,

Ekip sa a ki se Bayern Munich men Paris dwe genyen konplisite dwe gen konplisite tout jwè yo pou anpeche Bayern Munich li alèz bouche e koulwa yo e feblès Bayern tou li nan koulwa yo Cancelo sètènman kap titilè defansivman se pa yon bon jwè Ebyen Barry kapab pwofite de sa pou ke l kapab jwe sou koulwa. Se te yon plezi m te kapab ansanm avèk nou. Abòne a chanèl YouTube Sportography an e paj Facebook Sportography. Lage misyon tout kote.